Youn nan nèg ki fè plis pale de li sou ekran nap gade la a, m pral eseye kanpe imaj sa tanzantan pou m ka eksplike nou byen, lè nèg yo debake nan komisarya yo pete bal, gen 2 polisye ki blese. Gen youn ki blese anba bal, gen yon lòt misye pran yon kout wòch ki son enspektè. Donk enspektè sa bon m gade vrè non misye pou nou, polisye ki blese an paske lè m di n peyi a difisil la n panse se blag m ap fè. Donk se yon peyi ki ekstrèmman difisil e konplike. Lè m t ap denonse bandi sa yo, m te wè kèk moun ki te menm fache kont mwen. M pral ba nou non nèg sa yo sou ekran epi kiyès yo ye, nan ki baz yo fè pati. Donk, gen yon polisye kourabman yo rele 50, se misye ki blese pa bal e gen enspektè Kabrè. Misye pran yon kout wòch e erezman misye te gen kas nan tèt li, se sa ki sove misye. Donk polisye Roger Jean alyas 50 se misye t pran bal la. Ta sanble misye pran bal nan pye yon bagay konsa. Donk nèg sa yo, yo anvayi komisarya Baissat la. kiyès yo ye la a se mondestin ekip mondestin gisli ki la a oubyen guesly ki la a m pral montre nou yo se kiyès ki la a donk se jean ronald ki la a Misye se numéro 2 liye nan baz wiz gen ki la m pral montre n toro sa yo ki ap fè pale de yo nan depatman premye imaj nap gade sou ekran to wè gen dye de la 2 nèg ki sou kote yo m pa konn m pa konnen yo men si yo ansanm se ekip la men m pa konnen yo m pa konn non yo map chèche non yo. ok men m pa rete sou yo men nèg ou wè nan mitan an ki a Jude la a di misye pat konsa wap wè wap remake imaj m te montre w misye avan an nèg yo ap chanje sou nou yap chanje sou nou nap veye yo tou donk se misye ki rele Mondestin an nèg sa a son towo gwonde m pa bezwen al fè istwa sou fanmi misye sak te pase men. Toro sat rele bon destin an pa gen moun nan Maissat ki pa pè misye lèm di w pè a e pa bagay blag dayè aktyèlman la ou sonje lèm te site non misye a depi lè sa misye ap menase tout nèg Maissat wi. Paske misye ap chèche kiyès ki banm enfòmasyon sa yo, misye misye panse ki kote jan nèg sa yo pwisan pa gen jounalis kap oze pale de yo nan zòn nan pa gen moun kòmsi ki pwòch yo vre kòmsi ki nan zòn nan kap pale de yo men lèm te tande ti enfòmasyon gang anvi anvayi Mayisad. Mwen aktive satelit ODV a, epi mwen rantre nan baz 400 egare, ou wè sa k pase, gen 400 mawozo, nèg yo fòme 400 egare, 400 egare. Ebyen lè m al rantre m al gade sa k te genyen ant ekip nèg sa yo, ekip bòkò ti nèg, Nèg sa limen 17 bouji nan degrenn mwen he moun li an kou manje misye depi ou wè se tete wap atake he ou pral avan ou pral avan m son nèg beni bondye protejem map fon travay pou la repiblik poko ti nèg lèm fin pale li bon menm Rony kole te pè pou mwen wi li di oh tete nèg yo ap manje w nan menm di pdg tande m pa janm bay manti sou nèg yo. M tou, men kiyès ki bòkò Tidex son atoufè, aksyonè ki misye pa menm ka ekri non l epi misye aranje l li pran on plas azèk nan men on nèg ki eli e m tou nèg phtk sa son pwazon pou peyi a nan se blag map fè wi nèg tèt kale sa yo bòkò Tinèg ki vin fè nèg sa yo te vin anfas bòkò Tinèg. Nou pa bezwen retounen sou istwa sa ankò, m te pale de li. Ebyen tande la sosyete. Towo nap gade sou ekran se misye t rele Mondestin an. Mesye so jan wap gade misye la. Danje fini tout moun Marissade pè misye. Gade vizaj misye. Lapolis pap travay se sou manifestan yo gen fòs pase depi lè mte fin ba yo misye a si yo tap travay tap gen ou pa wè kounye a poul gentan lal anvayi komisarya epi kounye a lapolis pran pòz ap chèche yo kounye a al fè grimas ale nan yon vye kay mgen lè kay yo te yo panse yo te ye e rahay lapolis boule kraze baryè antre tout sa yo se bobin fil. E pandan map pale avèl la gen plan kap fèt pou tout nèg sa yo travèse Repiblik Dominikèn. Rete branche TT kap pale avè nou. Veye vizaj yo. Make vizaj yo. Nou paka pran peyi poun poun pran peyi a kòmsi nou kokoratize peyi a. Gangsterize peyi a. Chak kote ou pase son fwaye bandi. Pa sèlman Pòtoprens egalman dans les villes de province. Nou pa ka fè yon peyi san la sosyete, se pa nòmal. Donk, misye rele Mondestin towo wè nan mitan an avèk Dwid lan, misye se yon towo gwonde li ye. Se misye k ap frape, se misye ki responsab tout zak ki fèt anlè a. Mondestin Augustin se nan fanmiy sa misye sòti se misye kap frape anlè a donk nèg sa yo pran mayisad pou yo. Ou wè la son chèf. Ou wè la se se 2 se 2 moun diferan. Sa vle di ou wè fò nèg sa yo fò m rete fòk pwojektè m brake sou yo. Ou wè se 2 moun diferan. Toro Mondestin pwisan. Gade 4 nèg sa yo pou wè. Se ankò misye t nan mitan la avèk ti mayo nwa bout bout pantalon sou li a. Pou yon nèg gen gwosè zam sa nan men l jodi a. Bon jèn ti gason konsa. Se pa latè pou misye tal chèche pou lap sikle. Kounye a pou misye kite Mondestin pou nèg yo pran misye hein. Pou nèg yo pran misye. Kounye a se yo menm kap fè kap fè pou Santo se nèg sa yo kap frape. Kounye a yon pakèt ti jèn yo antre nan gang.

Gon toro lè lè Alex yon di brite kouri dil pran bal arete epi lèm kòmanse bay enfo gon toro t rele e yo rele misye Gerson e papa nou an non men lotbò a yo rele misye tou Guerchong men misye gentan al kouri efase kont Facebook li rapid rapid wi.

Yon pakèt nèg la gentan. Yo gentan al kwe sa fè gon pakèt fo kont tou kap atakem wi. Se nèg ki te gen kont nòmal sou Facebook epi m dekouvri yo, m al deniche foto yo pou m montre peyi a, kounye a yo ale yo efase vrè kont yo epi yo kreye fo kont. E pa de fake kont ki sou Facebook kounye a non.